Bonjou, bonswa, kòman nou ye? M espere nou tout anfòm. Jodi a m tounen bak ankò pou yon bèl videyo. Mwen te pou nou ki se kòman pou pwograme yon videyo sou YouTube pou bay dat, pou mete dat ou, mete lè ak ki lè ou ta renmen videyo a lage pou tout zanmi ou gentan wè ou gen tèl videyo pou al lage a tèl lè tou sa, tèl jou. M konnen nou, m konnen gen anpil moun ki ta renmen konn sa, men jodi a m pote solisyon an pou nou. Si tout fwa n deja renmen ide a, pa bliye banm yon grenn abòne pandan nap kite yon like pou mwen ansanm ak yon kòmantè. San pèdi tan nap antre nan videyo a, ou pwale nan Google Chrome, lè ou rive nan Google Chrome epi wap antre nan YouTube ou, Kounya la, ou prale nan 3 ti pwen kanlè a la. Wè? A gen 3 ti pwen an. Ou prale mete sou vèsyon òdinatè. Ok? Ou ap klike nan, ou ap kwoche ti kazye sa pou ou mete l sou vèsyon òdinatè. Kounya, wè, wè lè l kwoche? Kounya, wè lè l kwoche. Ok. Nan lè lè l sou vèsyon òdinatè a, la vin pi la vin yon ti jan pi ti. Kounya la e ou ka zoumel. Ou ka rale. Konprann? Ou zoumel. Apre sa pou ale, ale nan nan imaj kote pou antre sou profil ou an. Ou ka antre nan votre chaîne. Antre nan chaîne ou an. Ok. Kounya la, ou ap sèlman wè ti sin kote pou pibliye videyo a, kote gen ti plis nan mitan an. La, ou swiv li, ou teke. Kounya, li ba ou met en ligne une vidéo ou bien pase ou direct. Ou ap pran premye a. Met en ligne une vidéo. Ok, la mache la. Nan lè l fin mache, la vin ba ou konsa, ou jwenn yon ti flèch, an ba la make seleksyone de fichye. Ou ap montre nan seleksyone de fichye. Ok, kounya ou ale nan dokiman. Lè ou fin antre nan dokiman, kounya ou ale nan kote ou jwenn kote ou ale nan lis kote ou jwenn video lan ya. Mwen li te tou sou video m nan. Mwen ka just pran, mwen chwazi video a. Mwen chwazi video a. Ape pote l. Ok. Kounye a la, ou vin jwenn li konsa. Sa se premye etap, e sa se youn nan etap yo. Men alò rive la, anlè a la, kote wè, w ap retire sa pou ka mete tit videyo a. Ok. Mwen mwen mete tag. La, mwen mete deskripsyon. Konpwen? Ka mete deskripsyon la, ou ekri sa w ap ekri a, ou dekri videyo la. Ou ka di, jodi a m pale de tèl bagay, de tèl ki sa, tout sa. Ok. Epi an apre, la ou ka mete minyati an. Ou ka tou mete minyati an san ou pa bezwen nan YouTube Studio an apre. W ap tou ka seleksyone nan ki playlist w ap mete l tou. Ok. La ou mete la, apre sa ou fè ok. Ok, kounya la ou pral fè suivan. Ou ap rale tele ekran ou ap avanse ba ale sou sou bò goch pou ka jwenn kote l make suivan epi wap moute l paske ou ka di ou ka rive la ou pa jwenn li. Ou wè? Wale, Wiley. E pou è suivan ou fè suivan. Li mete ou nan dezyèm etap la. Mete ou nan dezyèm etap la, la wap tou fè suivan ankon. La wap gou nan twazyèm etap la. Nan twazyèm etap la, lò rive la, a yon etap viziblite a, koun ya wap teke sou publik ankon. Paske si w pa teke sou li, epi ou ka sezi wè l, li prive. Depi videyo a pwograme prive, ou mèt pataje link lan, lè yon moun al eseye antre sou lyen an, y ap di w videyo sa prive, pyès moun p ap ka gade l. Menm ou menm tou, ou p ap ka wè l, paske depi l prive, menm ou menm ou p ap ka wè l. Kounya, ou teke sou piblik. Ok. An apre, ou pral ou pral teke sou programe a pou al bay pou al bay dat avèk lè a. Ok. La wap bay wap bay wap programe ki jou. Si san ji yo ta reme lage video a, ou konnen ou konprann? Nenpòt nenpòt dat la ou mete menm li toujou sou 13 jodi an la, m tou kite l.

M pwograme ti videyo m lan a 3 zè won jodi a. Ok. Fò ti dezoumil pou nou ka we. Ok. La, m defini kòm premye. M kwoche sa, m defini kòm premye. Kounya depi depi m fin pwograme l ap yon ti tan tout zanmi m ki abòne avè m sou chanèl mwen an ap wè ap jwenn notifikasyon ke m pwograme yon videyo kounya la akote an la m ka pran m ka kopye link lan m ka kopye lyen an pou m al pataje l sou whatsapp mwen m pataje l nenpòt kote pou zanmi m ka al gentan like videyo m pwograme a li ka menm kòmante tou sa. Epi lè m fini nèt, m fin, m fin verifye ke m mete tout bagay ok, ou konprann? M verifye m mete tout bagay ok, kounye a, m pase a kote a la, ou konprann? Epi m ale nan pwograme. Kounye a m pwograme l. Ok. La, m pwograme. Ok, wè, lè m fin pwograme l, la pa sou ekran konsa. Wè la, Li 91 pousan, li rete 2 minit pou l fin pou l fin pwograme pou l ka lage sou chanèl mwen an pou tout zanmi m yo jwenn li. Kòm mwen menm, m pap pwograme videyo a, se jis m te fè l pou m te ka moutre nou, mwen menm m ap fè fème. Ou menm, si tout fwa ou fè fème, w ap fème videyo a, li pap pwogra li pap lage ankò. Mwen menm, mwen pap lage videyo a, e sa k fè m ap fè fème. Ok, m fè fème. M panse se tout sa a ki genyen nan videyo m te pote pou nou jodi a. Si tout fwa ou renmen videyo a, yon sèl fason ou ka ankouraje m se abone, pataje videyo a avèk lòt zanmi w, fanmi w, envite zanmi w al gade videyo pou mwen silvouplè. Tchaw tchaw, n ap wè ankò nan lòt videyo pa twò lontan.